Ki tap fè bri a ete chal. Ok nou pranl ann ale. Ann ale non Musca. Ok frem e ok tèks sa son bèl tèks li ye e malgre m pa moute m pa moute pandan nou tap li tèks lan men. Kreyòl mizik fèmen mikwo la pou nou silvouplè fon ti fèmen la aprè w pral pale Kreyol mizik fèmen mikwo a aprè jak pral pale pou pale fèmen mikwo an ale an ale miska.
Yeah e tèks lan di e m te ka di tèks lan di se sekirite oubyen eleksyon menm yon ti bebe m pap di yon ti bebe sekirite oubyen eleksyon kisak ta dwe priyorite nou. Where.
Tout moun wèl. Priorite a se sekirite l ye. Pa gen deba sou sa, sekirite l ye. Men, yon bagay m pa ka konprann, m te di, m te fè, m te fè, m gen yon video m lage sou paj mwen. N ap mande eleksyon, pandan n ap mande eleksyon epi bagay yo ap angrave, nan sans m di l ap angrave an, bagay yo ap anpire, ki rezon? Nou vin gen yon, nou vin gen yon, nou vin gen yon lòt etap ensekirite ki se, m wè nou pa twò pale de li, ensekirite kòman m te ka di, kòman m te ka di sa? E, ensekirite dyalektik lan, pase nou gen yon ekip jounalis kap pale de de sekirite de de sekirite nan peyi an yo pa vreman touche sa yo dwe touche wap wè yo plis mize sou sa ki gen rapò avèk elesyon eleksyon daprè yo menm paske m tap gade e patnè a lotre jou kap pale e sanon e kòman misye roudi sanon misye di w konsa ke nèg yo di ke yap fè eleksyon nan 7 depatman. Sa vle di, lè yo tou di w ke Sant pa ladan, Lwès pa ladan, Latibonit pa ladan. Sa vle di, kòman, kòman, kòman yon peyi ka fè gen eleksyon ladan pandan ke nou ekate yon gwoup moun ladan ki, ki, ki, ki pa dwe, ki pa dwe ladan? Sa vle di ke bagay yo fò, tout moun dwe konn sa. Pase, se pa kesyon moute pou joure, pou ap pale, pou ap dis, pou ap dat, non! Verite a li devan nou fòk nou konsyan pou nou ap bay li se pa monte vin joure se pa monte pou vin di vin fè gwo kòlèt non sak gen la li deja la deja son sèl bagay ki pou retirel se se konsyantize nou epi se dyalòg li ye epi pou nou retire sa nou dwe retire a. Epi pou eleksyon ka fèt. Paske eleksyon pa ka fèt nan ensekirite, pwen ba. E sa m t ap di. E mèsi Musca. Avan m bay Jak pale. Jak ou la? Jak ou la? M la wi, m la wi. Ok. Jak e ou k pral pale. Yon senp pawòl m ap kouri di Musca. Yon eleksyon ki fèt. Lwès pa ladan l, Latibonit pa ladan l, e Plato Santral pa ladan l, n ap deklare kote sa yo endepandan, n ap moute drapo nou, nou met prezidan pa nou. Ekri sa m di w lan. Kòman w fin pale sa li ye? Kòman sa nèg yo di? Yon eleksyon ki fèt, yon eleksyon ki fèt nan zòn sa yo, n ap deklare tout teritwa Viv Ansanm yo endepandan. Tout deritwa, tout teritwa nou yo nou endepandan, nou ap moute drapo nou, epi nap met prezidan nou, nap konstwi palè pa nou, nap met, nap met, nap gen pwòp gouvènman pa nou, nap fè tout afè pa nou. Ekri sa m di w lan. Sou teritwa pa nou. E ki gwoup moun, ki gwoup moun ki vin oze atake nou, a gwoup moun sa m loko ou lach ou pa gen nivo m pa pale a nèg sòt. E sa sèlman ou ka vin ekri. Wap gentan mouri. Jan Reno Jean Paul la. M bloke l pou tèt sa. M pa tap bloke w non wè m te bezwen fè deba avè w. Menm yon nèg sòt ou ye m bloke w. Vin ap ekri tenten sa sèlman w ka fè. Nou pa bezwen mòd moun sòt sa yo. E poutèt sa sèlman m bloke w. Ok? Yo tante fè sa, nou menm n ap pran endepandans pa nou dirèkteman. An nou avanse. Jak, ou gen lapawòl kòman ou ye? Ou tande tèks, yon tèks ki ekri pa w Doktè Arison Ernest. Nou pa ka plede reli tèks la, reli l. Men nou tande. M tande trè byen. Nou ba w tit tèks lan, tit tèks. Genyen nan ka debe polisye Aly ki te vyole yon jèn fi 16 an, 16 lane nan prizon nan gadavi oka, nan gadavi Sen Mak, bay la pwolo dimansyon la gen nòt de sepa, genyen nòt e ki soti bò kote minstè dè fam. Genyen tou eben nan kad patrimwàn genyen chèf sekirite Desalin nan, nan pale de Chaloten Makadye, gen. Gen kay li ki efondre nan komin Machan Desalin, anpil lòt enfòmasyon kanal gen pou nou devlope, ankò yon fwa m salye tout moun madam Sail. Bonjou chè entènot, bonjou Jimmy, bonjou Leonel, nou pral devlope ansanm 2 pwen nou pral devlope ansanm 2 pwen nou sot anonse la yo. Vwala ebyen an nou deja kòmanse medam mesye avèk bòn nouvèl sa pwiske la nou pale de jisteman vòl entènasyonal de kay e pou enfo an pou nou Leonel paske kanmenm m konnen gen anpil anpil moun ki ap tande nou la gen moun evidaman ki anvi antre nan peyi yo ensekirite an fè ke yo pa ka ale spesyalman nan pòtoprens men le gran sid le gran sid kanmenm si se pa kesyon siklòn nan ki pase la nou wè te gen anpil pwogrè spesyalman nan vil de kay Vil Lèka se youn nan vil ki trè trè bèl nou toujou wè imaj yo la ebyen komisè Muscadin te pale e kisak tonbe la pou popilasyon an Leonel.
Ebyen Djimy nap kòmanse avèk bòn nouvèl sa gen yon enfòmasyon ki pral mete souri nan lèv chak grenn ayisyen sitou ki te panse a vin nan peyi yo pandan peryòd ivènal la. Ebyen aprè komisè Muscadin te vin anonse enfòmasyon an, nou wè konpayi entènasyonal IBC ebyen konfime sa, efektivman non sèlman yo bay yon dat, ebyen apati de 10 novanm k ap vin la, gen yon premye vòl k ap gen pou soti nan Miami Florida e pou kapab ateri nan gran sid peyi a nan ayewopò Entènasyonal Antoine Simon. Enben enfòmasyon sa a di mi aprè anpil anpil tristès dyaspora te genyen yo pral finalman kapab ateri nan peyi a men fwa sa se de le Grand Sud. Men kanmenm sèt yn trè bòn nouvèl ankò yn fwa pou le Grand Sud nou wè la premyè fwa Grand Sud pral kapab ouvè a rès mond lan enben kote ke di mi anpil non sèlman gen kontantman nan dyaspora a men osi gen kontantman nan Grand Sud la. Lè nou lè nou diw gran sid ya le depatman da grandans ya le depatman di sid ya le depatman di sidès ya le depatman dè nip donk pou kounya e pa bliye di pa bliye di mi bagay la la li deja anonse la koulè a pati de 10 novanm mezanmi anpil nan nou eben tap reflechi kòman nou pral eben vi bay afè nèj sa eben gen yon posiblite ki ouvè la pou ke n kapab desann vin jwenn komisè Muscadin vin ba l lanmou an, vin ba l love la sitou tann lè ap genyen prezidans pou kapab eli Muscadin kòm prezidan sitou.
Setan, e kanmenm, e jan nou di l, se su e sèten se yon trè trè trè bòn nouvèl, paske nou konnen gen plizyè nan nou ki, ki ap dòmi, k ap reve. Sa fè lontan n ap tann nouvèl sa la, e kesyon pwobableman pou nou ta al vizite Legran Sid, Pou nou rale lakay nou paske m konnen gen anpil nan nou ki pa ki pa fòseman sòti Pòtoprens ou genyen nan nou ki sòti Pòtoprens tou men ki petèt e ki p ap kapab rete avèk sa k ap pase Pòtoprens yo men brèf e nou di l apati de 10 novanm 10 novanm la medam mesye se se talè konsa se men se nan mwens de yon semèn ebyen yon moun ki ki ta vle rantre Ayiti ou ap kapab ale e yo pale de vòl entènasyonal sa enpòtan sa trèzenpòtan medam mesye Souvan gen moun ki ta vle antre, yo di yo menm yo pè ti avyon yo, yo pè ti avyon yo, paske ou konnen tanzantan konn gen ensidan, konn gen aksidan k konn pase, men la se pa ti avyon yo n ap pale w, n ap pale w de vòl entènasyonal, se seri de gwo avyon ki ap kapab pran apati de Miami pou rantre vil Dèkay, kanmenm se sa Jis repran an pou nou Leonel enfo an pou moun yo tande byen paske gen moun ki ap vin ap antre la, nou byen presize ebyen vòl entènasyonal e non ti avyon yo.
Ebyen wi Jimmy ankò yn fwa e nap e nou wè konpayi IBC entènasyonal ki son konpayi e konpayi ayeryèn ki anonse ebyen dezòmè la reouverture des vols internationaux entre les Etats-Unis et pays d'Haïti pli presizeman nan eta Florid, men men nou prale nan a se aewopò entènasyonal Miami an kap gen pou kapab e ben e gen 2 avyon kap gen pou dekole kap kapab vini nan e gran sid peyi a, pli presizeman aewopò entènasyonal Antoine Simon e ben m kapab panse nou kapab konprann apati de enfòmasyon sa a ou menm ki te bezwen vin nan peyi Dayiti kòmanse prepare malèt ou, kòmanse prepare zafè ou e ben pral gon posiblite pou kapab vin an Ayiti. Pa bliye se Komisè Muscadin ki te anonse enfòmasyon an avan e nou wè konpayi IBC International ebyen konfime sa, ebyen genlè pa gen manti, dyaspora wap kapab kòmanse vin nan peyi ou apati de enfòmasyon sa, apati de ebyen inisyativ sa ki pran bò kote konpayi IBC International e Madam Sael.
M panse ke se yon trè bòn nouvèl, yon trè trè bòn nouvèl e mwen swete nouvèl sa li akonpanye tou yon volonte pou mete plis sekirite nan peyi a e lè nou konnen dènyè fwa lè sa ki te koz tout vòl yo te kanpe nou konnen enben ak aksyon ki te pase se te nèg ak zam ki te enben arive tire sou yon ki te arive tire sou yon avyon e se rezon sa ki te fè yo te kanpe tout vòl sou teritwa lan. Donk mwen espere ke moun kap rantre nan peyi yo ap kapab safe kounya e ke yo gon mezi e pou sekirite an, nou espere sa men tout fwa n kapab di son trè bòn nouvèl men fòk gen mezi nesesè ki pran tou pou kapab e mete moun yo an sekirite trè trè enpòtan. Madam Sahel ekoute byen, le grand sud preske se yon rejyon ki trè sef anndan peyi a, e wè m di m oblije, m wè m di trè sef, paske zafè kidnapin pa gen sa, e sitou gon komisè Miskaden dèyè a, e men wè ki mete tout moun an konfyans, e l te deja envite moun yo, dezòmè prepare n pou n antre nan peyi l e l ba yo garanti l ap kanpe pou yo. Komisè Muscadin ki pa non sèlman rete nan depatman dè Nip, lè l fè yon kout pye nan depatman Sid la, li desann Okay, l ap fè patou tout kote. Donk mwen panse sa e zafè dout la, nou ka, bon kapab toujou gen dout men sepandan komisè Muscadin li menm li la pou l bay sekirite. Men kan menm sitou sa m konnen k pral gen la nan mwa, apati de mwa novanm sa, mwa desanm, janvye, fevriye, zafè nèj, Moun Kanada, moun Nouyòk e plizyè lòt state ankò Ozetazini ki gen fredi, ki gen nèj, men m panse ke mezanmi, zafè doulè ke doulè n ap plenyen, m panse la, kanmenm, e gon ti pral gon ti souri la. E dezòmè pa bliye nan gran sid la gen anpil otè, bèl gen bèl otèl, gen anpil kote ke nou kapab eben divèti nou, nou moun yo pral jele, yo pral kote m kwè ke e konbyen kote gen 500 mach la, m panse moun yo ap kapab vin nan peyi a. Donk, Peyi Dayiti di men li pa rezime sèlman a li pa rezime sèlman avèk. Donk pou yo fini sèlman nan gran sid la sèlman, y ap kapab vini avèk nan nò la. Egzat.
Li pa rezime sèlman avèk Repiblik Pòtoprens, men gran peyi Dayiti, pou n pa bliye se y a le gran nò e le gran sid Menm si depatman lwès la li omilye, men m panse la a ankò yn fwa n ap kapab ale nan gran sid la, mwen m ap pwomote sa m panse ke nou kapab vini e w ap ka pran anvòl non sèlman pou desann Okay, men si w se moun Grandans, Jeremi, aprè w kapab pran machin alèz pou al Jeremi, si w se moun Miragwàn, etan awopò entènasyonal Antwàn Simon e w ap kapab pran machin ou vini Miragwàn, ou kapab pran machin ou vini Petit Goâve, ou vin Grand Goâve, menm si w se moun Lewogàn, w ap kapab vini Pa bliye kote k gen ensekirite ak gang yo se soti se soti mòn kabrit, mibalè pou ale gresye maryani men apati de leogàn gon m panse gen yon sitiyasyon k plizoumwen safe donk dezòmè dyaspora sa son trè bòn nouvèl nou kab kòmanse prepare nou pou nou vin nan peyi nou paske zafè nèj fredi kap fè pye moun fè yo mal m panse la kanmenm Nan kapab antre lakay nou. Bon pakèt moun madam Sael li bannik pile tè a sèlman yo te malad yap geri li bannik pile tè a sèlman depi yo nik donk m panse la a ankò yn fwa nou pral jwenn yon soulajman pou moun ki vle vin nan peyi yo. E ankò yn fwa madam Sael an atandan ke ou an atandan ke ou rejwenn nou lò lè nou pale de ebyen vin nan dan legrès sid Pandan w nan Grès Sid la tou, si gen posiblite, ou kapab pase pa vwa maritim pou ale lòt kote, pou ale omwen, m kapab di Lagonav, byenke zòn sa yo gen ti dout, men tout fwa, m kwè kounye a genyen vòl elikoptè ki asire soti nan de Grès Sid pou ale nan de Gran Nò, tout sa, Se yon opòtinite an plis pou ke nou kapab retounen o Bèkay, vin vizite, vin vizite fanmi nou, vin ralonti souf, o mwen lè fredi a fini, nan tounen. Paske fredi, peryòd fredi a, m kwè li al, se yon peryòd ki al an de twa mwa, e li pa plis. Donk si tou sila yo ki nan laj retrèt, ki nan wetayment, donk mezanmi m kwè ke lakay se lakay, pa gen tankou lakay. Madam Saeb.
Vwala jan nou di l antouka sa fè nou plezi medam mesye paske sensèman mwen menm pèsonèlman pèsonèlman mwen konnen seri de moun ki ap tann nan sa fè lontan y ap tann nan